Bon sal tande a ka fo ok sal tande a ka fo. Eee. Sal tande a ka fo. Eske w la? Sa l tande a ka fo. Sa l tande a ka verite. Sa l tande a ka manti. Sa l tande a ka vre, sa l tande a ka fo. Eske w la? Sa l tande a ka vre, sa l tande a ka fo. Men la a se pa tande l tande. Li pa tande l tande. Se wè li di l wè. Men kounye a la, an tan nòmal, si gon peyi serye, e yo ta sipoze konvoke misye, yo ta sipoze rele misye pou vin di sou ki baz, Pou deklare loè Martine Moise nan touye Jovenel Moise. E menm si lajistis pa ta rele misye, Martine Moise ta ka menm gen dwa fè konvoke misye. Dakò? Martine Moïse te te menm gen dwa, ta ka menm gen dwa mande konvoke l. Ou konn sa k bèl nan kesyon an? Misye gon jan l kreye divèsyon an. Yè, li te prezante yon mato ke l di jij la te ba li e se matos sa a menm Pierre Espérance te touye Jovenel. Tout phtk e tout jovenelis te kontan. Tout jovenelis fete paske misye pale verite. Men jodi a, misye fon deklarasyon pou l di Li wè ak de je l. Li wè ak de je li ke Martine Moïse enplike nan lanmò Jovenel Moïse. La a, deklarasyon sa a se sur ke fè lè Jovenelist pa kontan. Mentnan, sa k pase? Eske Arab yo mete l la pou l fè divèsyon? Oubyen Arab fè chwa pou l fè divèsyon? Ou byen pa konsa lap di. Se 3 bagay. Eske Arab gen misyon poul fè divèsyon nan lanmò Jovenel Moïse e sa pa edel, sa pa ede jisteman Jovenel Moïse ditou. Ok? Sa pa edel ditou. E dezyèm bagay, se ke eske son chwa ke l fè pou l kreye divèsyon? Oubyen, èske se konnen l pa konn sa l ap di a? Bon, antouka, nan twa ka sa yo, ke s on misyon l genyen, ke s on chwa l fè, ke li pa konn sa l ap di a, nan twa kategori sa yo, misye dwe. Al kouche on kote, alò m pa di al kouche, al chita on kote. Misye sipoze al chita on kote pou l reflechi paske si ekip jovnelis yo te gen bon sans, yo ta dwe wè e konstate deklarasyon Arab yo pa ede Jovenel Moïse jwenn jistis. Map reprann ankò. Paske m wè lè yo te site non. E. Ok. Mentnan, loske Arab atake yon manb nan opozisyon an, Jovenelis yo kontan. Epi menm Arab sa a ki fin atake opozisyon an lè Jovenelis kontan, gang yo kontan, epi menm Arab sa a pran menm baton an li kale on Jovenelis oubyen li kale Martine Moïse. Men kounye a, Fò jovenelis yo ta di men atansyon m pa konprann eske misye se yon lap fè double jeu eske se double jeu lap fè oubyen gon travay yo vin bal fè kouman on fwa li fè kè nou kontan on lòt fwa li fè kè nou pa kontan. On jou li fè kè n kontan, on jou li frape nou. Avanyè la a m te ka di w se pa deponpe lè jovnelis, lè gang ponpe, lè li se Pyè Esperans ki touye alò men mato a. Ok. Men kou diya la, se menm Arab sa a ki deklare, banm manman m te patisipe. I wè banm manman m menm, se wè l wè banm manman m, i wè. An fon tande ankò. Pase m pa al bay manti non. Li tap mande jistis pou jovenel lè mwen martine nan touye jovenel m retire kòm jodia map diw yn bagay ke la nati bay jovenel nou Lèl wèl nan touye a sa vle di ke lèl wè martine tap bay kout baton an lèl wè martine te rale te rale pikwa a te rale hach la te rale manchèt la te rale zam nan esal di lèl wè lèl wè ak de jel E pa sa yon rapò, e pa rapò lap li non. Se ak 2 jel li wèl. Sa vle di Arab to ou ta konpòteman Arab nan sosyete a ap kreye gwo skandal. E li idem pou Shelson Sanon tou wi. Se se 2 nèg mwen k pale san mezi. Se de nèg mwen k pale an jeneral san rezèv. Ki pale san rezèv. Yo pale. San rezèv. Bon, koun ya. E... La gran kesyon ke enspektè a poze. Ki moun menm ki touye Jojo? La kounye a, mwen menm fòm ta eseye poze pa egzanp. Ki moun ki touye Jojo? Bon, Pelo di mwen kite Arab bouske manje l men. Wi men nan bouske lavi a tou lap fè dega tou. Enhen. Sa se apa, nan jan lap fè l la, on bon maten l ka rele l ka di w an jeneral, e monchè, se ak de je m te wè Pelo wi. Pase modèn nèg sa yo frajil. Model nèg sa yo frajil. Pase nou pa ka kite y ap kouri sou a yo ye la a san mil alè. Men, lè gen yon aksidan, se pa li k ap mouri sèlman. M ap gade avantyè gen yon aksidan sou otowot 40 lan, 40 vè lwès. Se m poko janm wè aksidan konsa. E pou mach pou pou 2 machin ap woule nan menm sans alò pou aksidan an fèt machin yo frape nan sans kontrè. Èske n tande? Sa se arab wi. 2 veyikil ap woule nan menm sans. Alò, 2 veyikil sa yo fè aksidan, yo frape nan sans kontrè. Sa se Arab wi. Sa se Arab. Arab ki gen yon boutèy nan men li, Arab ki pye atè sou yon volan, k ap bay gaz, k ap bwè kleren. Epi li deside site non moun li vle. Kounye a, lè se Don Kato l site, gon bravo, lè se Pyè Esperans, gon bravo, lè se Oudi, gon bravo, lè se Nenel Cassy, gon bravo, André Michel, gon bravo, Don Kato, gon bravo. Enben kounye a la a, si André Michel, Don Kato, Nenel elatriye nan touye Jovenel Moïse, epi Martine nan touye Jovenel Moïse la tou daprè sa Arab di, Ebyen n pa bezwen al cheche jistis pou Jovenel Moïse nou tou konn kyès yo ye. Ebyen l fasil wi. Nou pa oblije kite jij ap envite moun tou mare machin Moïse epi machin Moïse ap di kiyès ki avèl. Paske lè lap di li wè Martine Moïse nan touye a. Bon sil wèl nan touye a sa vle di e pat li sèl li nan touye a. Men olye nap mache cheche grenn moun pasi pala nap peche pwason nan rivyè a dèfwa se kribich nou pran dèfwa se krapo. Ebyen ann tou mare Martine epi Martine va di kiyès ki touye paske e sa Arab vle di la a wi. Ou konprann e pa mwen ki di l non. Se Arab ki di l wi. Se Arab ki di l. Paske m wè jij yo an jeneral, otorite yo se peche y ap peche pwason nan lanmè a pou yo jwenn ki moun ki ka di yon move pawòl, ki moun ki te di yon ti pawòl e kont Jojo. Bon kounya la a bon pou Arab di l te wè. Martine Moise nan touye a kounye a sil t nan touye a tou el te wè an touye a se ke me bon la menm arab tou ka di kiyes ki la anko. Eske la? Si arab. Di l te wè. Bon, non sèlman Martine Moïse ka di kiyès ki te avèk li, men Arab ka di kiyès li te wè tou paske li di li te wè. Bon, si, kounye a, an n di pa egzanp Martine Moïse pa ta vle di Imakiye chire nan twouye a. Paske se selon sa, selon sa Arab di wi. Men kòm Arab te wè Martine Moïse, kounye a Arab ka vin di kiyès li te wè tou nan twouye a. Èske m manti san presyon? Sa Ero a te wè. Paske si l di l, m wè l nan twouye a tou, sa vle di li pa t sèlman nan twouye a. Ayi te gen lòt moun avèl nan touye a. Sa ka rive machin Moise pa vle di kiyès a ki moun li ta nan touye a. Men nòmalman, kòman Arab te wè a de je li, Arab ka di jij, ou mèt kite machin Moise pou okipe li, bon mwen m se a de je m te wè machin Moise nan touye a e m te wè moun katavèl tou. Li fasil wi. Li fasil. Antouka, mwen m toujou di nou, nan neglije, neglije, neglije, neglije a, ebyen Arab ka komèt gwo dega nan sosyete a. Ok, si m ta. Gwo dega nan sosyete a.
Wè, Arab ka komèt gwo dega nan sosyete a. Pou Jovenel, lè m wè Martine nan touye Jovenel, m retire l kò m. Jodi a m ap di yon grenn bagay, Ke la nati bay Jovenel Moïse jistis Jovenel Moïse ke la nati konnen kiyès ki te kiyès kiyès ki patisipe nan touye Jovenel paske jodi a a yap vann Jovenel ase m tap mande Jovenel jistis pou Jovenel lè m wè Martine nan touye Jovenel m retire kò m jodi a map di w grenn bagay ke la nati bay Jovenel Moïse jistis Jovenel Moïse ke la nati konnen kiyès ki te kiyès kiyès ki patisipe nan touye Jovenel paske jodi a a yap vann Jovenel ase.

E tem pa la met blan non. E gon yon dosye k jwenn mwen la yo met blan. E m pa konn sa dosye a ye. Tem gade si m vin met blan. E si m te ka pa la met blan. Gon yon dosye k vin jwenn mwen la. E m ap mande met blan ki sa bagay la ye. E mèt blan ka di mwen ki sa dosye a ye? Se fò mèt blan di mwen sa dosye a ye mèt blan. Ok. E mèt blan ap rele ou e kan menm fò n pale a mèt blan pou n konnen ki sa dosye sa ye menm. Ok. E mèt blan kòman w ye?
Byen le bonswa pdg Azayael kòman ou ye tou zanmi m, frè m? Ebyen n ap batè n ap goumen.

E mèt blan, e mèt blan, di m ki kote w la, e pase m sispèk gon ti bri kote w la, m bezwen gade on ti dosye avèk ou tou piti mèt blan. Kote mwen ye a gason m, se pa lakay mwen, mwen nan on lye piblik, anpil, anpil moun, donk w ap toujou tande yon ti bwi, men erezman mwen tande w trè byen, e ou menm èske w tande m byen? E ou tandem trè byen nap kapab kontinye pale zanmim. Wi trè byen mèt blan e mwen e wi mèt blan gon dosye k vin jwenn mwen la e se konsènan e gen de paran kap plenyen An jeneral, sou kèk timoun ta sanble ou ta bat anwo a, enbyen ki ta blese. Donk, sanble gen ti plenyen anwo a dirèkteman. Ki sa dosye a ye, Mèt Blan?
Bon, petèt moun lan ka pa ba li aspè li ta renmen. Avan tou m ap salye Madam Maria, tout fidèl oditè, oditris Radyo Tele La Chandeleur, alò ekskize mwa je di Radyo Tele La Chandeleur ou konn se yon stasyon ke mwen animatè ladan, Radyo Intrepid Entènasyonal, epi n ap di w mèsi tou pou yon travay enpekab ke w ape fè. Donk pdg, revenons à nos moutons, gen kèk elèv vrèman ki dezirab,

Nan zòn seksyon kote elèv sa a sòti a, mwen fè setan la. Mwen konn papa l, mwen konn manman l, li gen gran, de grand soeur ki se elèv mwen, ki gen trè bòn relasyon ansanm avèk mwen, papa e manman yo menm jan. Mwen rele l, mwen pale ansanm avèk li. Donk, li pa janm tande Menm si nou zot k ap viv jounen jodi a, nou pa Dye sou latè, nou pa Jezikri, ka genyen kèk enpèfeksyon. Sepandan, nou te fè lemeyè de nou pou nou jere sitiyasyon sa a. E si w se moun, nou mete w deyò, ebyen, ou oblije paske lè nou depase pa lèzevènman, Nou oblije fè apèl a lapolis pou vin pran brigan sa paske si yon elèv lan li pa tande pèsòn li fin manje yon pakèt asyèt men bonm yo li pa vin lekòl la li anba an dan pèsòn ap mache deyò. Eske vreman ou te frape elèv la kote li te blese?
Non, si elèv la plonje sou mwen, pdg mwen oblije eskive m de li. Epi, lè mwen di l deyò, mwen. Li pa tande, mwen pran motosiklèt mwen, m al chèche lapolis vin pran l. E ke lè m al chèche lapolis vin pran l, ou konnen nou se avoka, nou pa kite l pase yon gran tan. e la aprè kèk minit nou rele lapolis pou lage l e menm elèv sa li gen youn ki ansanm avè li ki rale sentiwon voye sou mwen youn ki rele Jeff èske w la donk yo se yo 3 mwen oblije mete yo deyò e BDS konnen sa Mwen kwè ke mye pale kote Edlin do e lè Edlin enfòme di oh eh ebyen li deyò deyò nèt paske li se yon yo se de eleman pètibatè de eleman annuyan donk nou pa menm ka repete yon seri de koze la nou sèlman repete sa ou wè Nou kapab repete yo la paske nou se edikatè. Donk se vrèman yon bagay ki dejenere, dejenere paske nou depase pa lèzevènman monchè PDG. E ke elèv sa yo, nou pa bouche lekòl pou yo, yo lib pou yo frekante yon lòt lekòl. Donk gen nan yo menm sa petèt ki ta di w li blese a, ki te nan Efrakap la, yo mete l deyò. Lè m mande Mèt Aréus ki sa l te fè, ansyen direktè, avan menm li te vin fè klas sa la, li di m, Bon, gade kòman ou ta kapab jere sa. Donk, nou menm nou vin depase pa lezevènman, pakonsekan, nou oblije di l mèsi. Men, nou se viktim e sa l di a se pirman mansonj.

40 ans de carrière en la matière donc nou konnen nou fè 21 ans nan mòn nou fè tout lè sa yo nan vil la nou konnen tout moun e se premye premye kalite elèv ni nan mòn ni nan sant vil la ki awoje le dwa pou lapide n. Se premye elèv ki auje li dwa pou rale sentiwon pou mete fwèt sou granmoun. Donk, wi, wi, menm vagabon an, lè kote pdg an, l ap chèche. Donk, epi se yon eleman tou sanble ki fimen tou. Paske tout elèv ou pale, ou se pa pa lò. Alò, fòk m di se ke m pa konn elèv la, m pa konn elèv la, men sof ke dosye a vin nan zòrèy mwen. A men se pa elèv la ki pale ansanm avèk ou. Non non m pa konn elèv la. M pa konn elèv la men paran l m pa konnen tou. Se yon ti gason ki rele King Boy. King Boy se yon degoutan. Tout moun nan etablisman ap rele l anmwe, anmwe, anmwe. E tout moun di m dirèk sa byen rive w paske ou twò toleran.
Men ou ta sipoze mete l deyò menm moman an wi. Exact wi gen yon profesè ki te metel profesè sa lè sitiyasyon sa rive la li di ou wè sa m ta do la mèt blan ou wè sa m ta do la ane pase e san m mete deyò men pou evite elèv la pa ale antre nan gwoup ravèt yo pou li pa al antre nan lè m pale de gwoup ravèt ou konprann PDG.
Bon, antouka, e, e, e, donk, m te vle gad sa avèk ou, e, antouka, e, toujou, e, bat, humm, e, e, toujou bat pou ke ka sa yo pa rive.
Si moun nan pale konsa, li gen bezwen jwenn yon bagay pou l chita sou li, e, pou l wè, èske l ta kapab jwenn yon fòm de jistis selon li menm. Men, se pa de moun ki serye. Se de moun k ap chèche mwayen pou fè de kòmantè falasye. Se de moun k ap chèche mwayen pou jete de lwil sou le fe. Donk, il est indegoutant de tout à l'établissement

An kalite de bon edikatè, mwen mete l chita, mwen pale avèk li, pale, pale, men, malgre tout pale sa yo, anyen pa sòti. Dayè, mwen mwen viktim, paske li fè m kat kout wòch, e ke le non de Dye swa louwe, swa beni. Donk, bon Dye fè m jan mwen epanye, pou lòt rale sik. Mèt Blan, mèt Blan, kite koze pran pawòl. Yo di m tou ou vole rèd tou wi.
Sa a m pa konnen anyen nan sa w di la. Selman nou se pitit Bondye. Nou se pitit Bondye. Ou pa konn vole? Nou la sèlman pou ye Bondye. Bon, nou sòm vrèman trè trè inyoran an la matyè. Si m alò, PDG, allo, allo, PDG, ou wè kòman w ye la? Si yon nèg vin chèche w la epi lè li gade pou li pran w epi li wè w pou pou pou pou kisa w konnen lap di w ye?
Men defwa w konnen tou jan chat mache e pa konsa l kenbe rat ou konprann?
Bon, se vre men òdinèman se lè moun nan fwape w lè li gade w Li te panse son piyay epi li ba yon piyay men lè sa fè ke li ka ba ou tout non menm men depi depi moun lan di ou pa janm li pa janm ba ou oubyen ou pa bagay donk li mèt pale pale l e majorite ayisyen yo pdg.

Se la oubyen selila petèt ki eksprime l de la sòt e il li kapab petèt yon jan de sak, des gens de sac et de corde oubyen se yon moun ki la k ap fòmante paske dans cette société où nous vivons aujourd'hui il y a tout le monde, il y a tout le monde menm sa w pa ta panse a genyen yo e Moun ki swadizan di w li se moun de byen an, hum pafwa se konn li menm ki ki bagay. Dyssèl pa janm vante tèt li. Mwen èske w la a pdg? Men an nou pale pale de pawòl ki vrè. Donk sa a sèten eleman Nou pral fini wi Nou pral fini perturbateur. Yo gen zalo mouton, Très bien. de je, par certaines maisons, un perturbateur de notre établissement et à aucun moment du jour ou de la nuit nou pap janm aksèpte l paske pwofesè te deja ekspilse l de letablisman. Mwen menm kòm papa bon kè, mwen pale avèk li e lè l rive nan dènye moman, granmesi fè s on kout baton, yon chòk wè kat kout wòch. N'est-ce pas pdg? Très bien. E gran mesi se son kout baton lot la rale sentiron e pou li mete igual. Donk la pdg moun ki raporte ou la se tout afè normal pou li transmèt li pawol men faut il bien ke

Nous sommes catholiques de notre naissance. Answit pdg nimewo m te ba ou a eske ou sonje l la pou mwen nimewo zanmi m sa ou pa sonje l lòt telefòn ki gen nimewo ou a mwen bliye l men map fè tout moun ki alekoute de lemisyon Radyo Entrepid Entènasyonal avèk pdg Azael donk pou yo sonje ke yo gon ti patisipasyon pou yo depoze sou telefòn sa mwen lòt telefòn lan anpann yon lòt kadè map jwenn li sim gentan rive lakay mwen pranl map rele ankò èske w la? Wa rele nan fen emisyon an.
Map rele w nan fen emisyon an. Epi nou di w mèsi paske ou te bezwen klè. Men nou gen 3 vagabon nou mete deyò la nan etablisman an. Tout lòt lekòl ki vle pran yo mèt pran. Genyen Jeff, genyen Kibòy, genyen yon lòt ankò. Wouch Bondye 3 prazon nou pa kapab sipòte ankò. 3 prazon sa yo sonje yo pdg. Mèsi chè mèt. Mèsi anpil.
Kenbe la. Se sa mwen de vou remèsye e mèsi a tou moun ki etèt a lekout de lentèvansyon de Mèt Leblanc Emmanuel. Mèsi anpil Mèt Blanc depi Gonayiv. King Kode yo kache.
Hey!
Moun ki bay bandi zam ak minisyon, kolon.
E pelota san presyon Maria m pral don bagay la a e na va dim e eske m gen rezon. Gon bagay ki pase gomòn yèswa gen yon moun kal nan komisarya a e kal mande on èd kal mande sekou. paske li estime ke li an danje, li menase. Lè l rive, l pa jwenn Moroz, li jwenn gen 4 polisye ki kanpe nan komisarya a, e sanble pami yo gen yon chèf de pòs, m pa konnen. Epi, yo di l Moroz pa la. Bon, mwen menm, mwen, m te an liy, e mwen di yo, fè m pale a yon polisye, e mwen di l ke, di se jounalis Azayèl. E tout polis yo konn tande mwen. Dwol de koensidans san presyon, ben, e, m swete ke nou ede m konprann sa a, m swete ke san presyon Maria, Pelota, lòt moun ede m konprann sa a. Polisye yo deklare, Alò sa k te sou plas yo deklare e yo pa vle pale avèk mwen, m pa gen pwoblèm, yo gen dwa. Men sa ki pral pouse m poze plis kesyon, Pelota, nèg yo di ke mwen se yon vye journaliste, polisye yo. polisye gwo mòn. Alò la plipa e nèg yo di ke mwen se yon vye journalist. Nèg yo di m se yon senp journalist ki sa m ye? Pou ke tout ti bagay kap pase se journalist la, journalist la, journalist la e Nèg yo di anpil lòt bagay ankò e de mwen yè swa e nan Gwo Mòn. Alò, nèg yo t ap pale men m pa t ka tande sa yo t ap di byen nan telefòn nan. Men se moun nan k pral di mwen ke nèg yo pa renmen w e m tande y ap pale. M tande y ap pale e m tande gen yon ki lanse yon pwopo anvè mwen. E e sou baz sa a, sou baz sa a, Pelota, se yon moun mwen voye vin chèche e moun nan dirèkteman pou l kapab e e an sekirite. Mentnan sa ki atire atansyon m, kòman pou on polisye, pou de polisye, pa rapò a travay ke m fè Gwo Mòn pou m mete Gwo Mòn nan nivo li la a, pou de polisye kanpe nan komisarya Gwo Mòn pou yo deklare m lagè, La map poze kestyon. E m regrèt Radio Paul pran pa anlè, men map tounen sou dosye sa ankò demen. Mèsi anpil manman nou, Marie Gina Demorne. Map tounen sou dosye sa ankò tout semèn nan, paske fòk mwen konnen rezon an. E fò m di nou tou, dosye sa deja rive e nan rekomandman an. Sa ki pase yè swa a, atitid polisye yo kont mwen, lefè ke non m site, e sa k dwòl la, moun nan an telefòn avèk mwen, polisye yo konnen moun nan an telefòn avèk mwen, polisye yo entime dam nan lòd pou l fèmen telefòn nan. Malgre dam nan di mwen avèk jounalis Azael yo deklare sa pa gadem fèmen telefòn nan alò ke se pat avè yo yo tap pale se avèm yo tap pale wè sa li deja rive depi maten depi vè 7 è di maten, atitid sa a polisye yo devlope a deja rive nan wo kòmandman an. E sa tou san presyon. Fè m ap poze anpil kestyon. Eske se polisye yo vre ki bay anwo a sekirite oubyen moroz? La m poze kesyon. Eske se tout polisye yo ki bay, ki fè gwo mòn sa li ye avèk mwen, oubyen se moroz? Se prezans moroz ki fè anwo a gen sekirite. Mentnan, yon polisye ki montre li ostil avèk mwen pa rapò a travay ke m fè anwo a, otomatikman se yon gang. Men, se li nòmal. Atitid sa a pou mwen fè m wè klè se enspektè Moroz petèt si gon grenn avèk li, de grenn avèk li ki fè anwo a sa l ye a men ekip polisye sa m wè anwo anwo la yo, sa m tande anwo la yo. Menm si se pa tout non, paske m pa ka li tout. Men sa mande m pou m poze kestyon. Paske, yon polisye ki di l ap batay kont gang ta sipoze renmen m. E si w wè polisye sa pa renmen m, gon pwoblèm. Men, lè m al mennen bonjan ankèt sou kèlke figi ki t ap pale konsa yèswa, mwen finalman konprann e yo gen rezon. Paske gon nèg ke n te denonse, nèg sa a, yo te arete li Deja nan peyi Dayiti, komisè gouvènman an te lonmen te site non misye avèk yon gang nan kesyon machin e lè mennen bon jan ankèt, m p ap di plis bagay. M pap di plis bagay sou li non. E ou konn sa k fè m pa depatcha komisarya a jodi an? Mwen respekte Moroz ki son frè e nou batay ansanm pou sa rive la. Men m deja raple polisye Gwo Mòn yo e polisye k te travay nan nuit yè swa yo. Dosye a deja rive kote l pou l rive a. Paske, e mwen mande, o kòmandman an, pou yo mennen yon ankèt, prese prese. Polisye ki te gen atitid konpòteman ostil avèk mwen yèswa yo, Sak pase yo? Eske travay la deranje yo? Ou byen gon moun ke m site k deranje yo? Men ou kon sak fè m kontan? Sak fè m kontan tou? Se paske M te souvan di lè m al Ayiti, se nan komisarya m ap desann pou m ka pèmèt mwen m an sekirite. E yèswa m vin reyalize se pi gwo erè ke m t ap fè. Kòm mwen menm tou m t ap chaje polisye, alò m t ap gen nèg pa m avèk mwen tou. M t ap genyen pwòp sekirite pa m avèk mwen. Men mwen fini pa reyalize yèswa Se pi gwo erè kem tap fè sim ta al gwo mòn se nan komisarya m ta desann. E sak pase yè swa pelota li edem li edem li epanyem tou. Sak pase yè swa li edem e li epanyem tou. Paske mwen menm ki te ka panse ke tout polisye ki nan komisarya yo se de polisye k ap defann gang e k ap batay kont gang, mwen mwen menm Bendji, Bendzi, Bòj, mwen menm mwen te ka panse Joventa tout polisye k anndan komisarya a se de polisye k ap batay kont gang menm jan avèk mwen. Men vwala! Yè swa m vin reyalize si mwen al Ayiti se nan komisarya m ta deside kouche, dòmi, manje pou sekirite, se plis labatwa m ta pwotèt mwen. Se plis nan m te ka di w a la boucheri ke m ta pwotèt mwen. Paske lè yon polisye trete m de, m salye Jean Morvan, o frè m, depi lontan Makedò a pa, Jean Morvan m salye ou frè m, m salye ou, m salye fanmi an frè m, nou pa pale lontan, gwo respè pou ou. Lè yon polisye deklare li di w ke Mwen son vye jounalis. Pandan se tan polisye a wè ki gwo travay kem fè anwo a. Sa mande poum poze kesyon e popilasyon dwe poze kesyon tou. Maria bonswa.
Bonswa pdg map salye tout moun kap swiv emisyon founi je nan lè sa.

Alo?
Wi. Eh, ok, apre. Ok. Wi, wi, wi. Wi, Maria.
Wi. Premyèman, e, m ap fè yon ti entèvansyon tou piti sou...